E konsa l te ye tou nan mwad septanm, ebyen seleksyon brezilyèn nan ta pral jwenn yon sipriz sirveye e nan seyans dantrenman yo pa yon dron ki tap sikile, ebyen prezans aparèy la te jenere yon konfizyon jeneral e bò kote jwè Brezil yo egalman staf la e yo toujou an preparasyon e rankont eliminatwa sa li vrèman enpòtan pou yo kar Brezil

Se yon sipòtè seleksyon, se pat yon sipòtè seleksyon kolonbyèn nan, men moun sa a li di li te senpleman ap eseye pran kèlke foto de antrenman an. Se sa Globo Esporte li menm li rapòte. Donk imajine si se te yon fan de la kolonbi ou byen li te yon jounalis kolonbyen li tap vreman fè yon gwo enpak negatif lè sa ta pral gen de mezi disiplinè ki pran men se yon brezilyen e yon endividu ki li menm lanse dwòn nan poul te pran foto poul te pran primè tou atravè entènèt kawo nou wè rezo sosyo E li vrèman transvèsal nan kesyon kominikasyon. Yon imaj vo mil mo e egalman yon videyo ou gen anpil pèsepsyon de yon videyo. Donk an gwo se konsa sa te ye ki te bay panik nan antrenman an. N ap note Endrick li nan gwoup la swit a de kesyon ke n jwenn yè. Li nan gwoup la men an ranplasan Neymar. M vle nou konnen ke Neymar se yon grand star de peyi natal li depi retou misye nan klub anfans li ki se Santos ebyen misye make 3 gòl an 7 match e jiska prezan Neymar gon blessure ki retarde li de retou li nan ekip la donk Brezil kontre la Colombie li pral manke Neymar men Neymar fòk nou di ke se pa yon jwè ki anfòm. Se pa yon jwè ke yo pral konte sou li a san pou san tou, men jodi a, lòt match ki o randevou pou klotire premyè tranch lan. A nevè trant, genyen Le Pérou, a domisil, a Lima, k ap resevwa La Bolivi. E answit, demen vandredi, genyen Ekwatè kontre Venezwela, match ki pwograme a senkè. A setè trant, Urigwe kontre Larjantin. E deja, yo p ap genyen Messi, nou poko nan sa, Biwa. Sa se pou La Lig dè Nasyon, posiblite kwazman yo. Epi 7 heures 30 Uruguay Argentine se match tout moun ap tann men Messi deklare nan miko laprès ke li te vle vrèman pou l jwe match la men li bezwen repoze li. Star football arjanten an Messi eksprime li e di se yon desepsyon pou li le fè ke l pap kapab jwe 2 match sa yo pou L'Argentine kontre l'Uruguay e le Brésil.

Se 9 match ale 9 match retour sa ki fè 18 match o total, lè sa nap konnen ki ekip ki desann e deja nap gen yon ide tou de ekip kap kalifye dirèk pou la pwochèn koup du mond kap gen pou fèt a 48 peyi. Rete konekte Podium des sports nap fè plas pou envite nou ki se yon lekòl baskètbòl Power Vikings. k ap fete dimanch. Podium des sports toujou aktyalize. Ayiti l ap jwe kont Azerbaydjan, se pral nan kad yon match amikal ki pwograme samdi k ap 22. Se yon match k ap jwe dan lasware pou nou menm Ayiti, men nou kapab di lè sa l ap anviwon 1 è 30 pou peyi Azerbaydjan. Donk Ayiti an tè azeri, ebyen an ling avèk nou. Letan pou n di bonjou! E bonsoir a Jeanty Tessieu tout moun konnen sou non JT le capois JT kòman nou ye depi bakou.
Alò e Nou salye ou Derosier se bonsoir a JT puisque actuellement li 4 heures 23 minutes pendant que JT li menm lap di bonjour Haïti. Nou konnen aktyèlman li 8 è 23 minit an Ayiti. Bonjou Ayiti! Bonjou! Donk JT, nou konnen Azerbaïdjan, lè na gade nan dekalaj orèr la, ou te konnen l mye ke nou, e ke Azerbaïdjan genyen 8 è dtan an plis k Ayiti. Kontrèman a plizyè peyi an Ewòp, men Azerbaïdjan, li sitye antre l Azi e l Ewòp. Di nou kòman klima a ye, èske l fè frèt anpil, e kòman sa ye JT avèk dèyè preparasyon ekip la?

Donk lè n te wè n ap travèse Iran Teheran, waww sa te ban yon ti presyon siplemantè nan vwayaj la. Men anfèt tout è byen, nou rive an Adyabaijan. E pa bliye ke tout gwoup la pa te rive ansanm. E nou menm ki kite Laflorid dimanch a 11 è. e a 11 è 30 kèlke choz kòm sa, nou rive an e nou rive an Azerbaijan e mardi, se ki se ki vle di jounen lendi a, nou pa konnen l ditou, donk se an avyon ke n fè li, an transitan pa Dubai, donk an rive la nou wè e on peyi nou ta di nòmal, peyi de lansyèn e lansyen Inyon Sovyetik ok, donk e on peyi nòmal e trafik nòmal e on bèl ayewopò. nou poko janm remake prezans militè a, prezans militè a e prezans polisye a, nou poko janm wè sa, sof ke yè an nan antrènman, mwen te remake 2 machin polis sou wout la, okontrè kòm m pa t ale ansanm ak gwoup la, se nan taksi ke n t ale, monchè se bagay ki di wi.

e se se lang turque la, e dorijin turque la ke san dout yo pale, donk lang lang Algérie a. Men tou de menm, alò sa k rive, se se la n konprann bèbè yo wi, nèg la fè yon jès ki fè m konprann chofè taksi a son son militè ke l ye, ou konprann, paske misye misye fè siy sou epòl li, li frape tou de epòl li, epi l fè siy yon revòlvè, ou konprann, men sa lèse m konprann ke misye se polisye oubyen militè l ye, bon. Kisa m ka di? M pa ka di anyen. Men tou, e yonn nan andikap yo, jeneralman lè peyi ke nou vizite, lè nou an deplasman avèk seleksyon nasyonal la, nou toujou gen chans li yo nan jouno yo, ou wè. Men la n pa gen chans ditou. Ou pa konprann anyen. Ou pa konprann anyen. Men e sèlman e m t ap pase yon kote e mwen wè Santral ekri tankou n ta ekri Santral an kreyòl, s a n t t r a l. Se konsa m te wè a lekri epi pou pou petròl la tou m pa kwè ke n tap gen twòp pwoblèm pou nou achte pase mwen gen kèk stasyon ki make dizèl menm ke te se dizèl an Ayiti men m wè kèk stasyon ki make dizèl donk nou pa tap gen twòp pwoblèm e pou nou achte men swivan enstalasyon ke nou wè sou wout la e alè sa l ayewopò pou rantre osantr vil ou wè s on peyi e ki pwodui petròl ke li ye paske si n konn gade. Enstalasyon ke n konn ap wè nan peyi pwodiktè de petwòl yo, nou wè pratikman e menm enstalasyon sa yo e sou wout la, soti nan ayewopò la pou antre santre vil. Bon, la se te kèlke detay patikilye. Foutbòl, foutbòl. E ekip ayisyèn nan li pral fè twazyèm seyans dantrènman li jodi a. Jwè yo rive pa gwoup, donk dènye arive a se Dende Janjak.

e 8 jwen epi le 16 Gold Cup la ap kòmanse se le 10 Ayiti ap konnen nan ki gwoup ke li ye. Palan de pwochen advèsè an match ofisyèl, Kiraso nan zòn nan tou. M kwè ke Kiraso pèdi 2 zero yè kontre Kazakstan ou Tadjikistan kèlke choz kòm sa men se menm zòn nan e peyi sa yo tou.

E nou wè plizyè nouvèl tèt entegre seleksyon sa, bon genyen nan tèt sa yo se vrèman yon rèv pou yo jwe bò kote Frantzy Pierrot Duckens Nazon, bliye Frantzy Pierrot Duckens Nazon se 2 chouchou ekip sa, di nou kòman maryaj la fèt, mwen gade kèk videyo mwen wè se yon anbyans de konvivyalite, Sébastien Migné, jwè w yo donk pale nou enpe de sa nou wè a JT.

donk li te envite lèzansyen a fasilite lentegrasyon e dè nouvo pou yo volontè e disponib la pou yo, pandan ke li te mande lè nouvo pou yo te kapab aplike, disipline, swiv e konpòteman e konsèy sa ki te la deja pou ke yo kapab fè yon bòn entegrasyon e nan gwoup la. Donk n konnen.

e lè ke lap fè repetisyon davan match, nou kapab sitou gon ide de ki fòmasyon e ke antrenè la li menm li pral alinye. Fòk nou di ke kondisyon yo, yo pa des plus agreables a e bò isi a, e li fè frèt ok, li fè frèt e yè ekip la antrene sou yon tanperati de 7 degre avèk yon van glasyal donk waww. Te difisil pou pou moun ki pa an mouvman te rete bò teren an pou te asiste e antrènman an vrèman. E laplui a t anonse pou ojodui e depi maten leve la e pa bliye nou di w aktyèlman li 16 è e 32 e depi maten e nou nou leve la nou wè tan an totalman kouvè syèl la gri gri gri gri gri gri pa gen solèy ap ditou donk ap gon pas tanperati e jodi a tou. Lapli anonse pou demen, lapli anonse pou aprè demen, tou kòm pou jodi a tou. N ap tann pou nou wè aprè midi a si kondisyon yo egzat. Men pa bliye ke twazyèm seyans dantrènman li poko reyèlman fèt nan lè match la. Donk si.

Nou panse ke tanperati la e meteyo a li pap toutafè agreyab pou la delegasyon ayisyèn. Byen ke sikilasyon an Ayiti parèt yon ti jan difisil, men èske ou panse nan match foutbòl ki pral jwe a, kòm dabitid mwen konnen ou dans les vestiaires, ou trè pwòch mesye yo, se pa premyè eksperyans ou nan vwayaje a delegasyon foutbòl, men ou panse Ta dwe genyen star ki anndan ekip sa a, ki kapab lanse dè mesaj, ki kapab pwofite de match amikal la swit a sitiyasyon kapital ayisyèn nan ap viv nan moman an. Èske w wè mesye yon ti jan pale de peyi a, byen ke m konnen fòk yo ekarte li pou yo kapab gen moral up an tèm de konsantrasyon. Men ki sa ki di pandan nou la a JT? Bon, sa ki di, Ou santi ke tout moun konsène anpe pa sa k ap pase an Ayiti a? Menm lè zantrenè yo pale de sa. Donk, se anpil regrè pou sèten ki ap jwe pou ekip nasyonal peyi yo epi yo poko janm kapab rann yo sou teritwa ayisyen an paske avèk sitiyasyon an sa fè trè lontan e ke match la li menm li pa jwe e seleksyon nasyonal la li pa jwe an Ayiti men sa pa vle di ke ou pa wè se de jwè ki pa nan kesyon teritwa e yo jis ap pale foutbòl foutbòl non yo pale de yo pale de de de de sitiyasyon peyi a tou de kriz kap travèse la de de de ensekirite ki genyen nan peyi a, e m di w menm le staff fransè yo pale de sa, jwè yo jwè, jwè yo montre yo konsène, e Nazon patikilyèman, mwen menm m konn ap annwiye li avèk afè riyèl Nazon, riyèl Nazon.